Nasyon an, nou di w kote li pran rasin li, epi nou te di w legliz se yonn nan misyon ke Bondye konfye nou, e ki se sa n kapab rele le mo dòd di kretyen, nou te ba w kèk vèsè, e pa egzanp, Mak chapit 16 le vèsè kenzyèm, answit Matye chapit 28 le vèsè diznèf alafen. Egalman, Ak de Apot chapit premye a le vèsè 8, se twa vèsè sa yo nou mete ansanm pou nou kapab fokis ansanm avèk ou nan ti tan sa yo nan sa ki gen rapò avèk evanjelizasyon. E nou te di w ke si yon legliz pa genyen evanjelizasyon k ap fèt ladan l, legliz sa pa ka pwogrese. E misyon Jeryèl, se jan l di l la, se ale partout le monde. Se pa ale andedan legliz, men se ale. Jis kote Bondye vle nou rive pouki n kapab al chèche moun. Men se pa moun ki andedan legliz deja nou pral chèche. Gen moun ki anndan legliz k ap kolabore avèk nou. Men misyon nou, se youn nan bagay ke nou te fokis sou li lendi dènye, nou di ke nou fokis nan evanjelizasyon, miltiplikasyon. Nou te pran kèk egzanp. Nou te di w si nou soti deyò a, nou fòme yon moun, nou vin avèk li. Lè nou soti, nou chak evanjelize yon moun, nou tounen nou kat kounya. E 4 moun sa yo, yo chita ansanm, yo prepare bon fòmasyon, lè nou soti, nap tounen 8. E ou pral wè nan ti tan, legliz ap prè anpil eksansyon. Jodi a, nou pral fokis ankò nan sa ki gen rapò avèk misyon de legliz. Men nou toujou raple w kèk prekosyon ke w bezwen pran. Yonn nan bagay ke nou te di w, nou te di w konsa ke, eksèpte, eksèpte, nou pral di w eksèpte poukisa, men dan le ka kontrè, Si ou pral soti nan evanjelizasyon, nou te di w ke premye bagay avan ke ou soti andedan yon legliz pou w al fè evanjelizasyon, ou bezwen premyaman rete dan lapriyè e dan lakonsekrasyon. Nou di gen de eleman ke w bezwen mete an aplikasyon, se lapriyè e lakonsekrasyon. Ou pral fè ejanlizasyon, ou bezwen pase yon tan dan lapriyè e ou bezwen pase yon tan dan konsekrasyon. Men pou nou menm, osen de legliz lokal, sa ke nou fè, Andedan gwoup evanjilizasyon, pa nou pa pale de komite devanjilizasyon, nou pral di poukisa, nou gen gwoup evanjilizasyon. E andedan gwoup evanjilizasyon an, nou gen yon komite de priyè, li kapab 3 moun k ap priye pou nou pou evanjilizasyon lè nou pral sòti. Nou gen egzanp ke nou va aprann, jodi a nou te di sa, nou pa fè l, akoz ke se deyò nou te fè aktivite yo, gen anpil aranjman ki te pou fèt, donk sa vin fè ke nou pa gen tan pou nou pwojte videyo ke te di w yo. Men nan bagay ke w konnen, ou ka ap chonje ke Lòske pèp la t ap goumen avèk moun Ayi yo epi sèvitè a te fèb, kounye a yo te blije rale yon wòch yo mete chita. E chak fwa sèvitè a leve min, pèp Izrayèl la te fò, y ap genyen batay la, y ap ranpote laviktwa. Ba la fè tout tan pou Moyiz te etandu konsa, e chak fwa sèvitè a te fèb, epi min l bese, epi. Advèsè a mache sou pèp Izrayèl la, ap touye yo. Epi ou pral wè kounye a, de lòt sèvitè yo, Aawon avèk Ur, vin kenbe men li. Ebyen, se sa nou bezwen nan evanjelizasyon. Ou bezwen gen moun ki kenbe w kòm yon sipò, e lè sa a, ou pral wè kote ke mouvman an ap pote fwi, l ap gen anpil pwogrè ki fèt ladan l. Nou te di w tou, ou pa ka. Al evanjelize yon moun sanzavwa etabli le pon de lamitye avèk moun sa. Li ka pran ditan. Nou tout eksepte si se yon kanpay devanjelizasyon n ap fè. Ok? Pa egzanp legliz la, nou gen mayo ke n ap prepare kounye a, nou gen flyers ke n ap prepare. Lè sa a, si nou rive pa egzanp nan Wendy's la oubyen nan Bravo oubyen devan Presidente Supermarket, Lè sa a, se yon evanjelizasyon an mas ke n ap fè. Ou pa gen tan pou apral etabli le pon de lamitye, se sa m te di a ladan l, ou ka gen fè sa, ranvwaye a pli ta ladan l. Lè sa a ou pa gen tan pou apral etabli le pon de lamitye. Ok. Men sepandan, kèlkeswa sikonstans lan, ou bezwen etabli le pon de lamitye. Pa egzanp, m rive nan Dollartree, m al achte bagay lòt jou la, pandan dam nan m ap touche, M gentan ap evanjelize l. M pa gen tan kounye a pou m ap rèy nan etabli le modèl amitye, moun nan se travay l ap travay. W konprann? Bon, Bondye itilize l, li ban nou skil, nou gentan pran telefòn, chanje kontak, pap, pap, pap, nou gentan pran moman. N ale. So, kounye a la, nou pral fè, nou pral fè suit la kounye a, avèk sa. Nou pral fè suivi yo kounye a. Mètenan, nou te di w tou, ou lè w ap evanjelize, pa ale avèk valiz, tout tan. Pa ale avèk valiz. Paske moun nan pa konnen kisa gen andedan valiz la li yon ti jan pè ok. Dezyèm bagay nou dwe di konsa ke lè w apral evanjelize pa si w mete yon mayo pa mete mayo a deyò si w gen yon chemiz sou mete chemiz la andedan paske moun nan pa konnen kisa ki andedan ki nan senti w sa vle di moun nan pè li pa konn ki moun kap vin abòde l e m te ban w egzanp menm mwen menm pèsonèlman dèfwa lè m nan machin map sot travay. M pa rete nan machin nan. Si mwen nan nan bus stop la, mwen desann mwen pale avèk moun nan. Fèt atansyon. Se pa nenpòt moun m pral desann nan bus stop m al pale avèk li. M ka desann machin nan m pa ka tounen monte ankò. Èske nou la avèk mwen? Ou al di, oh wi se pastè ki te di w sa. Donk sa vle di ke ou bezwen pran anpil prekosyon e se pa nenpòt moun ou ka pran pou w monte nan machin nan. Èske nou la avèk mwen? Mwen ap aji nan travay Bondye pou m viktim non. Gen anpil prekosyon ke w bezwen pran. Nou te di tou ou pa al fè evanjelizasyon pou kò w. Toujou fè evanjelizasyon an gwoup. E nou te di w ke gwoup yo ka gwoup de 4, nou te eksplike w poukisa gwoup yo de 4. E chak moun ki nan gwoup sa a, yo genyen yon fonksyon, yo gen yon wòl ke yo ranpli. E dezyèmman nou te di w. Pa itilize gwo bib, men, itilize yon ti Jedeyon, ti Jedeyon ka nan pòch ou, e prèske tout vèsè ki gen rapò avèk evanjelizasyon, yo nan Le Nouveau Testament. Se pa nan Ansyen Testaman ou pral preche moun nan, ou pral evanjelize moun nan. Epi nou te pale w de ti kanè sa a, wè?
Amen. Kisa nou te di de ti kanè sa a?
Se yon bibli. Ki jan li rele ti kanè sa? Mezanmi moun yo bliye. Nou te nou sa pa yon ti kanè, sa se yon bib ke li ye. E nou te eksplike w tout vèsè ki ladan li, tout pawòl ki ladan li. Èske nou dakò konsa? Jodi a, nou te di w menm sa bib sa ka fè a, se menm travay sa kib la fè tou. Ok? Nou te eksplike pou moun ki te la. Mwen di byen wi, tout sa ki andedan sa a, sa se mwen ki fè l, sa n ap site sa a. Tout sa ki andedan sa a, Bib sa a, li twouve li andedan kib la, lè w kòmanse la, w ap pale de lòm ki te fèt, konprann, ki vin nan peche, ou wè li, men Jezikri vin retire l nan limyè, pandan ke l t aksepte pou l al mouri sou le bwa di kalvè pou nou menm, jiskaske nou te bo tout demach yo pou nou te rive la a, lè l mouri nan tonbo. Bon, jodi a, nou pa p fè sa. So, la vle nou di w ke lè nou bo w, lè nou fè etid la, ou bezwen pran nòt sou sa, eksetera. Jodi a, nan ti tan ke n genyen, nou prale pale w de.

Legliz gen responsabilite pou sove lemonn. Èske nou la avèk mwen? Premye responsabilite ke legliz genyen, legliz gen responsabilite pou sove lemonn. E nou dou sa tout tan. Bon èske li pou yon pastè ki rete andedan legliz ki poko janm yon pastè pou mwen? Se sa ke w wè? Lè yo pran moun nan yo evanjelize l epi moun nan vini li pa ret andan legliz ankò. Paske fason ke yo bay moun levanjil e map di w sa fèt atansyon se fason levanjil te antre a fason yo te vin ak levanjil ban nou an depi nan rasin nan li pa bon. Menm jan lè w gen yon pye bwa pye bwa a ap monte si depi a la baz pye bwa a kwochi ou pa dwe eseye lè pye bwa sa vin gwo ou mèt fè tout sa w vle lap kwochi nèt.

Bondye nan amou li li te voye Jezi Kri vin mouri pou nou se lwa di Kalvè paske raple nou kem te di w sa depi nan le jaden Deden satan te pran pawòl Bondye epi li te fè moun yo tonbe nan le peche e nou te fon diferans pou ou nou di dènye antre le peche e lè peche le peche se ta le peche d'Adan e Èv men lè peche se sa ke nap fè chake jou. Mèt lan. Poukisa? Se pase ke nou genyen yon responsablite. Nou gen responsablite alega de la pawòl de Dye, pase ke o dènye jou Bondye pral mande nou kont de travay ke li te ban nou fè a. Pa egzanp, si yon moun ap fè sekirite, poukisa pito fè sekirite? Pa egzanp, yo di w bilding sa a, bilding sa a, ou chita devan an la, ou plase pou fè sekirite ladan l. Epi, whatever overnight. In the morning, lòske moun ki ta vann nan bilding nan vini, premye bagay yo gade, yo wè gen konpitè ki pa la, gen anpil materyèl didaktik ki disparèt. Kisa yo pral di kounye a? Nan al avèk mwen non. Moun ap fè travay sa. Yo pral mande sekirite a koze pou vin rann kont. Ey, anpawèl, it's like the same. Se menm bagay la li ye tou. Sa vle di, ou menm Bondye ba w responsablite pou ale al chèche le monde. Sa vle di nan katye sa a, si lemonn, si moun ki nan katye sa a pa tande levanjil, li pa sou responsablite Jeriel. Se sa k fè nou kòmanse fè evanjelizasyon. Chak tan, chak jou nou gen sèvis, m tounen ankò. Menm si moun nan panse se Noah Queen vin ri, m di vwazin pa byen non jodi a lendi wi, kòm ou pat la lendi dènye, èske ou vle nou ti chans vin adore avèk nou? Pito nou fè l ke pa fè l. Pito se moun nan ki di nou lap vini, m pral al kote, men nou fè sa klè pou tou ke Bondye konnen. Map ba w 2 egzanp pou pou ou ki pa te la. Yonn nan yo, n ap fè jwenn la. Antonio Moisés Elicourt Pòt la frape bobobo ou te la lè sa Katia? M te la. Bobobo pòt la frape Viviane te la tou lè sa epi 2 moun parèt nan pòt la m kwè lè sa ou t ap dije epi m parèt nan pòt la m di kòm kay de nou yo retounen se yo k pastè legliz la? Premye ame yo frape pòt la avèk yon vivasite ki dekonsantre tout moun, epi li di, Se ou ki pastè legliz la? Li di, Wi. Li di, Kòman m ka ede nou? Li di, Nou fè tout zòn nan la, se yon difikilte ke nou genyen, nou pale avèk polisye sa nan machin sa, li di nou chache yon legliz nan zòn nan, epi nou wè flag la la nou vin frape la. Èske ou konprann? Nou gen temwayaj avèk sèvant lan ankò. Moun kote rete yo se nan legliz katolik yap adore yo pa vre sister epi moun nan dil konsa bat la lè moun nan tap pale avèw la li diw lèw dil sa li di se nan legliz katolik li diw eske ou pral nan legliz katolik tou ou menm pèsonèlman se nan legliz kote saw te konn adore ou chwazi pou vin nan jeryèl se pa nan jeryèl non lap mache nan lari a pou jwenn yon legliz men. Ni lè nou fè sèvis anndan an, kòm se pou dezyèm fwa nou fè sèvis deyò a, nou toujou mete yon mizik ap jwe. Paske nou te nan yon difikilte kote ke transpòtasyon nou twò piti, nou bezwen yon bòs pou legliz la kounye a. Sè Natacha al chache moun yon lòt kote, mwen menm tou m al chache moun yon lòt kote. Nou la e bò Lèseliko. Epi, se lè sa a, sèvant lan ap mache, li tande mizik la. Li ap pwoche. M di moun yo kèk bagay yo pa ka konprann sa. Si Sista Natacha aji aji epoul m. Mwen m aji aji epoul m tou. Ki moun ki la ki pou louvri pòt legliz la? Pa gen moun ankò. Pase nou poko gen yon moun ki vle pran responsablite pou vin louvri pou nou. A men chans pou nou, Sè Nathan avèk Jack Nathan, moun ki t ap manje, m poko wè ki manje yo te fè a menm.
Pasta.
So, yeah. So, yo gentan pran devan, epi se lè sa a yo pote manje pou nou pou a aktivite ki te genyen an, epi yo kwaze avèk sèvant lan. Donk, sa vle di ke m gen enpresyon, si mizik la pa t ap jwe, sista yo te ka panse se kèk fèt payen, eksetera, men Bondye te vle Sa fèt konsa, e le pire, li tap chache yon legliz. Li te bezwen, e pa li tap chache non. Li te bezwen yon legliz bò lè nonse pou li vin manm ladan l. Ou ka konprann? Mwen menm, sa ki vrèman etone m, map di sa, anfas Jeriel,

Epi nou pè pou corona. Tout legliz ouvri pòt yo nou ka konprann sa kap pase. So sa vle di ke lè Jeriel gon sèvitè ki ta pale avèk mwen li di pastè legliz la pòt li louvri nan bon moman. Ou konnen konbyen tan map fè retisans. Lòt moun fè revelasyon m di non. Donk sa vle di responsablite nou. Mwen, an jeneral, pase m egzaje pa building nan, se nou, responsablite nou, nou bezwen ale. Non sèlman ale, di fè tout lè disip lè nasyon, e moun sa li bezwen batize. Nou te di w ke batèm pa sove moun, men se yon gajman de fwa ou bezwen batize, paske se yon pami de òdonans ke Bondye te konfye pou nou. Li genyen sa k rele. Repantans avèk remò yo te bon de bagay. Se la n ap kite w jodi a. N ap pran de egzanp pou ou. Pyè, ki te disip Jezi. Epi, Jezi chita l ap pale avèk disip yo, li di, Moun ki pa ki pral trayi m nan la. Epi, Jan di, Gen anpil moun bagay, m gen pen, eksetera. Pyè li menm de son kote, li di, Mèt, m pa reve m al nan prizon ankò. Epi, Jezi di, Avan kòk la chante twa fwa, w ap reponn tou padon. Efektivman vre, èske sa pa t fèt?
Men sepandan, men sepandan, Pyè repanti, l al mande Bondye pa, padon, paske li te nye l. Ki diferan de Jida. Jodi a, Fo ta gon Juda malerezman se pa mwen menm ansanm avè w erezman ann di Bondye mèsi pou sa se pa mwen menm avèk ou men fò l ta gen yon yon Juda paske m gen yon bagay la m ap redi l ankò se pou ou menm ki pa konnen lè Juda trayi Jezi a Juda pa trayi Jezi jan nou panse l la Juda ale. Misye di konbyen zan li te disparèt deja kòb sony kap ese fè mirak map repon ti kòb misye pap kite yo touyel vre frè nos misye pap kite yo touyel vre map ret fon ti kòb avèl se lè misye vin nan reyalite a misye gen problèm misye kounya kontrèman a Pierre.

Men, li diferan. Mwen te di w tou, ki sa yo te fè avèk kòb Jida te vann Jezi a? Kilès moun ki ka raple m? Ki sa yo te fè avèk kòb Jida te vann Jezi a? Nou pa sonje? Ok. Pou moun ki pa konnen, m ap di w sa. Lè w li Actes des Apôtres, ou pral wè pita, lè Jida vin mouri, yo pral pran Matyas, se Matyas ki pral ranplase Jida pou yo te toujou gen douz la. Lajan Jida te vann Jezi a, lè l tounen yo ale pran l, misye mouri kounye a, yo pran lajan an, Yo achte yon chan. Yo rele chan sa a Akhel Dama, ki sinyifi chan di san. Yo pa janm fè jaden ladan l, yo pa janm fè anyen ladan l, paske se avèk pri san yon moun, lajan pri san yon moun, ke yo achte chan sa. Si w pa t konnen, jodi a, nou raple w sa. Nou di w konsa ke misyon nou jounen jodi a, Nou bezwen evanjelize lemond. Men sepandan, yo te di w lè ou pral evanjelize yon moun, ki sa ou pral di l? Ou vin ban m yon mesaj, ki sa l ap di m? Ki sa ou pral, ki kesyon w ap poze m? Pale, pale, pale fò, pale fò sista yo, pale nèt. Ki sa n ap di m?

Nou te diw sa. Gade. Mwen m se pastè Nènè. Ou son kretyen? Ou son kretyèn? Yes? Ah wi, pa gen moun kap pran sa nan menw machè. Ou pa devan moun nan ou di moun nan son kretyen ye, moun ap vole nan stomak ou. Non, m te diw pa di moun nan sa. Ok, ou la avèm wi Vanessa Lico? Mwen menm se pastè Eber. Mwen m se manm Jeriel. Oubyen m kapab diw, m an sòt detay. Paske, men poukisa. Depi ou di moun nan se pastè w ye moun nan vle kouri. Wi. Gen zen pou la wi. Mwen menm se frè Edner wi. Mwen menm se manm Jeriel. Wè. Mwen menm se frè Edner mwen se manm Jeriel. E ou menm ma sè? Mwen se sè Viviane.
Ou mache ou legliz deja? Yes.
Lap di w wi oubyen non. An ale. Ou menm ma sè? Nan ki legliz ou mache? Nan legliz Jeriel. Kòman rele non pastè a? Poukisa? Sitou lè mrive nan mitan legliz, m di moun nan, mwen m se frè Eden, m mache nan legliz iks. E ou menm nan ki legliz ou mache? M mache nan legliz ki nan 62 a la. A m byen kontan. Kòman rele non pastè a? Non pastè a? Ou pa ka di ou mache nan yon legliz ou pa konn non pastè a. S on pawòl kenbe nan men moun nan ba w. Konprann? Son pawòl kenbe nan menw. Di, ki kote adrès la ye ankò menm? Paske m ta renmen vin vizite legliz la. Kisa w fè nan legliz la? Kounye a, ou pwofite, m te di, m di nou sa wi, ou pwofite de mo fò ou a nan konvèsasyon ou an pou w kapab arive kote ke w vle rive a. Menm jan m te ba w egzanp, nou detou ta vin avèk sa, nou va vin avèk jodi a pou ou wè Jezikri. Lè Jezi rive devan fanm nan, Bon pu a sel di fanm nan. Se dlo fi a vin bwe pa vwe. Fi a nan difikilte pi pran dlo a. I konnen fi a pa gen dlo. I abone fi a. I di fi a konsa.